Mesye bonsoir ici Jacquelin Belizaire pou randevou ke nou genyen chak aprè midi a pou nou kapab diw sa ki pral pase nan yon lòt randevou ke nou gen chak aprè midi nap pale de pwogram sou televizyon nou relel radyo sou televizyon ke nou gen chak aprè midi a mèsi dèske ou toujou rete fidèl a randevou sa nou diw mèsi jodi a se 22 avril. E jodi a se sa yo rele joune de la tè, joune de la tè e gan pil selebrasyon an jeneral ki konn fèt men joune de la tè la lap fèt nan moman trè patikilye na gen poun pale de sa nan lè nap pale de entènasyonal la e nap gen poun wè sa tou nan pwogram aprè midi a dayè e pap François li menm li fè yon deklarasyon sou joune de la tè la. Donk an nou wè dabò sa nou pral wè nan pwogram nan aprè midi a. Mèsi dèske ou deja branche nan moman sa. Enben sa nou pral wè kòm dabitid nou fè nou fè yon yon mizajou, mizajou sou kantite moun ki mouri, kantite moun ki enfekte, kantite moun ki geri nan peyi Dayiti akoz pandemi kowonaviris la. Nou kwè k pandan pandemi kowonaviris la, l ap fè dega toupatou. Lèzetazini, nou wè k nan konbyen l ye nan kesyon de 45 mil e pik. E byenke otorite lasante yo di ke enben gen amelyorasyon, sa vle di ke. E sa vle di pandemi an ta atenn pik li. Gon kote pou l rive epi pou l desann. E se konsa l pase an Chin e lòt kote. E se sa otorite yo di. Men, dapre chif yo, chif yo vrèman enkyetan. Byen ke New York ki pandemi kowonaviris la Ozetazini, e tout otorite yo di gen amelyorasyon. Donk, nan peyi Dayiti, nou konnen ke genyen 58 ka, se sa Ministè Sante Piblik ak popilasyon, nou refere nou a sa Ministè Sante Piblik ak Popilasyon bay, li di genyen 58 ka, e nan 58 ka sa yo, genyen 52 ki aktif, sa vle di ki aktif ki toujou gen maladi a e ki nan swen, epi genyen 4 moun ki mouri, donk gen yon nouvo mò, epi genyen 2 moun yo menm ki te gen maladi a, yo teste pozitif e kounye a yo menm yo geri, yo reprann lavi yo nòmalman. Donk sa se mizajou sou sitiyasyon an nan peyi Dayiti. Pandan se tan, tankou lòt peyi, nou wè Ozetazini gen yo kòmanse, rekòmanse e ouvè kèk kote men Ayiti fè l tou. Nou konnen ke lendi ki sot pase la, lendi 20 avril la, te gen e sektè soutretans la, sektè tekstil la enben yo menm sa yo fè yo rekòmanse travay a yon chif a yon chif redui e 30 pousan. e de fason rotativ daprè tout enfòmasyon ki vin jwenn nou, men sa nou te konstate nan imaj ki vin jwenn nou, nan videyo ki vin jwenn nou, se ke moun yo te gen yon liy ke yo te fè, e liy nan pa respekte sa yo rele distansyasyon sosyal la. Sa vle di 1 mèt 50 ke yo pale nan peyi Dayiti a, enben yo pat respekte l, byenke izin yo, yo menm yo pran tout dispozisyon pou yo kapab ede moun yo pou yo lave men yo e ot e selon sa korespondan nou te kapab e konstate e sou plas. E gen lòt akonpayman ke gouvènman an di e lap bay popilasyon pou ede yo, notaman yo te di yo tap bay 50 pou 50 pousan salè a bay ouvriye yo, ben ouvriye yo yo plenyen dèske yo pa jwenn 50 pousan yo jwenn se 25 pousan yo jwenn. Epi gen moun tou ki tap resevwa lajan, dè fami ki te yo gouvènman te di yo tap resevwa lajan enben korespondan nan pòtoprens Masiado Vilme li menm sal fè lal eseye rankontre avèk moun sa yo poul wè e poul tande ki pwent vi yo eske yo resevwa kòb tou e fòn di tou te gen anpil te gen anpil moun ki gen rezèv sou kesyon de gouvènman kap bay lajan paske yo di konsa eske ou fon resansman Ou konn kay tout moun? Eske tout mezon yo e gouvènman yo gon diagram, gon gon sa yo rele chart an anglè a pou pou yo konnen tout moun? E donk e pi ta nan pwogram nan na kapab wè e ki sa moun sa yo nan zòn metwopolitèn nan ki sa yo di sou kesyon an. Epi lòt pwen n ap gen pou n abòde avè w se enpak ekonomik pandemi kowonaviris la. Nou konnen daprè yon dènye rapò ki sopti, yon rapò ki soti nan Nasyon Zini e nan kèk ajans entènasyonal, FAO pa egzanp, sè ke disi fen ane a, si pa gen mezi apwopriye ki pran ap genyen yon ka milya moun k ap fè fas ak e sa yo rele e grangou sevè. Donk e nou konnen Ayiti fè pati de planèt la. e Ayiti fè pati de peyi tou ki ki gen pli de limit nan kesyon e menm avan menm avan e pandemi an nou te deja gen menas emeut de la fen donk vwa ke kounye a genyen pandemi an e li osi vre tou pou le mond te gen 135 milyon moun ki te ap fè fas ak e grangou. Grangou sevè, pa ti grangou non grangou sevè, 135 milyon sou planèt la. Enben, e avan pandemi an, donk pandemi an vini konnya, chif la ogmante e disi fen ane 2020 an, daprè òganizasyon entènasyonal yo, si pa gen anyen ki pran enben se pral gen rèl kay makorèl, pral gen rèl sou planèt la nan kesyon grangou donk se sa e donk nou di ke espesyalis yo ekonomis yo di se menm bagay pou ayiti nap gen yon repòtaj Yves Manuel ka pral ba nou plis detay sou sa espesyalis yo di konsènan ee menas sa ki ap sible ayiti nou nap gen trè natirèlman pou nou al nan pwovens men banm salye kèk moun banm mete m pi pre Julien Jean kap koute nou depi nan peyi dayiti ee. Amaury Jean Pierre ki branche depi Repiblik Dominikèn epi n ap salye tou Luckson Amilcar, Marcel Jacques Jacques donk nou salye nou tout e n ap kontinye donk n ap gen pou n ale nan pwovens nou pral dabò nou pral nan Senmak nou pral Senmak kote ke korespondan ki nan zòn nan n ap pale de Junior Racine enben l fè nou konnen ke otorite minisipal yo yo deside pou yo anile tout festivite nan okazyon fèt patwonal la. E donk, se sa ki deside e sa an armoni avèk tou desizyon ke gouvènman an pran pou limite gwo foul. Men, sa nou konstate, e Depite Caleb Desrameaux te di l nan ribrik spesyal la, ke li menm l ale an pwovens li wè yon pakèt moun, dè plizyè santèn de moun ki yo menm yo nan rara. E sa ki di a se ke li di tou ke E menm menm menm e e e e otorite tou li wè ki nan al danse rara a tou. Donk on sitiyasyon konplike nan peyi Dayiti. E donk e donk nan Sen Mak yo anile e tout festivite yo. Epi n ap gen tou pou n ale nan Orlando, ou konnen korespondan nou nan Orlando se Yves Monpremier, li enmi di nou ke enben otorite yo, yo menm y ap y ap mete tout aktivite, motivasyon pou moun yo, konsantize moun yo pou yo kapab kontinye pran prekosyon pa rapò ak pandemi kowonaviris la. e li pale avèk pastè Bonhomme ki li menm di ke nan Orlando, sant eta Florid, poko gen yon moun ki ni mouri, ni enfekte ak pandemi kowonaviris la. Epi jodi a ki moun nap genyen nan ribrik spesyal la? Mèsi pou anpil antouzyas ke nou akòde a ribrik spesyal la, moun kap mande moun poum tcheke jodi a. Nou konnen, avan yè, n ap pale de lendi, nou te genyen avèk nou Michel Joseph, Michel Joseph ki responsab enfòmasyon nan Radyo Karayib, se yon jounalis koni e yon jounalis prime avèk anpil prim. E yè, men yè nou te genyen jounalis espòtif feminen trè koni ki se pas de prezantasyon, n ap pale de Chilove Perrin. E ki te avè nou yè. Jodi a, n ap gen, n ap kite e zòn sa a. Nou te nan Karayib de jou yonn apre lòt. Men jodi a, nou pral, nou prale nan administrasyon piblik la. Kounye a nou antre nan administrasyon piblik la. N ap gen pou n al nan pati politik yo tou wi. Nou nan administrasyon piblik la kote ke n ap resevwa jodi a kòm envite Mirardin Morlan ki se direktè DGI a. Li menm l ap vin di nou kijan li menm li nan konfinman an. Kijan misye ka konfine tou paske lè w responsab DGI se yon gwo responsablite, misye ap pral di nou tou sa kijan ke li jere konfinman, kijan ke l jere tou pandemi kowonaviris la e kijan li menm li fonksyone menm, li menm di nou ke li pa gen, an jeneral li konn gen chofè, li pa gen chofè. N a gen tout detay pita nan pwogram nan lè nou branche. Donk nou fè jodi nou fè tou pwovens, n al nan pwovens, n al nan dyaspora epi nou resevwa nou resevwa ribrik espesyal la. Epi natirèlman n ap kontinye toujou konsantize nou pou nou lave men, pa sòti san n pa bezwen. E nou menm tou Ozetazini nou pa sòti san bezwen. E nan Maryland nou pa sòti san bezwen. Menm si w wè m pa gen mas la men kòm m pral deplase m pral yon kote m ap mete mas mwen. Lè m antre lakay mwen, m ap lave men m kòrèkteman, byen lave. Epi nou antre lakay la, bon, sa ki pwoblèm nan, se ke, an nou fè yon ti pale sou sa, enben, nan fanmiy lan, li difisil pou gade distansyasyon sosyal la. Sa li difisil, se le defi de pli de, m pa konn ki moun ki respekte l totalman, men, se le defi. Epi nou pral nan entènasyonal la avèk Jean Robert Philippe, li menm ki kouvri Kowonaviris la Ozetazini e aletranje. Ozetazini dabò nou konnen ke Prezidan Donald Trump li eksplike desizyon dekrè ke l pral pran, dekrè prezidansyèl ke l pral pran, sa yo rele executive order ke l pral pran sou kesyon imigrasyon legal. Sa vle di moun k ap aplike pou vin Ozetazini. Enben li pran yon desizyon de, li pral pran yon desizyon de 60 jou e rezon an, li bay rezon an, rezon an se ke li vle pwoteje djòb ameriken, sitwayen ameriken yo, li di ke li ta enjis pou li pa ta pran desizyon sa a e nou konnen ke kounye a nou nan plis pase 22 milyon moun ki p ap travay Ozetazini, byen ke nou konnen ke gouvènman an voye yon sa rele stimulus bay moun ki touche mwens, bagay sa yo, yo bay yon barèm pou moun sa yo. E donk li pran desizyon sa, se yon desizyon ki ap valab pou 60 jou. Epi lòt pwen nou kapab siyale tou gen 484 milya dola ke chanm sena a vote yè men 484 milya dola sa se yon lòt anvlòp ankò paske yo te deja vote yon pakèt kòb deja men yo vote 484 milya dola sa se pou ti antrepriz avèk pou lopital yo paske yo rele moun ozetazini yo bay anpil enpòtans ak doktè yo ak enfimyè yo paske yo di yo nan fwont lay moun ki devan sa vle di nou tout ap pwoteje tèt nou kont pandemi kowonaviris la, yo menm y ale, yo devan malad la, y ap swaye malad yo, donk yo menm yo ka pran. E sa ki di a, gen dè enfimyè ki pran viris la konsa, moun nan pa gen siy ki moutre ke li fè maladi a. L ap fonksyone tankou tout moun, sa yo rele, li pa gen asentomatik la, yo pa gen okenn siy. ki moutre ke yo gen viris la. Epi y ap fonksyone nòmalman, yo an kontak avèk moun nòmalman paske yo pa gen siy lan. E donk, yo bay anpil enpòtans a moun ki nan front line yo, sa vle di moun ki devan yo, enfimyè, doktè, oksilyè e tout lòt moun sa yo. Donk, isit Ozetazini, Jean Robert Philippe pral wè tou sa avè nou. E donk nou di ke 484 milya dola ke chanm, di mwen senatè yo vote a, demen depite yo ap gen pou yo fè menmman parèyman. Sa vle di yo pral gen pou yo pran yon vòt. Si yo vote nan menm sans avèk senatè yo, enben dokiman an l ap amonize epi dokiman an pral jwenn Prezidan Donald Trump e kòm se Prezidan Donald Trump ki vin avè l, trè natirèlman nou konnen ke l ap siyen l. Epi ki lòt bagay ankò lòt pwen ke n ta siyale ben a Etazini toujou ap moute wo nan moun k ap mouri yo e e plis ke 45 mil moun mouri deja Ozetazini e gen moun ki pale gen m tande medsen k ap pale tou sou de kesyon yo di pandan peryòd kote ke moun an jeneral gen flou sa vle di lè chanjman sezon konsa lè w imajine w ke e kowonaviris la covid 19 la Se yon maladi viral, se yon bagay ki gen rapò avèk poumon, grip, e lè ou jwenn avèk flu a, sa kapab trè konplike. Men se yon kesyon de guerre de chiffres li ye, se yon kesyon de guerre de chiffres, e gen plizyè, gen plizyè chèrchè ki soti nan gran, gran inivèsite ki fè dè, ki, ki bay dè rezilta, gen lòt moun ki bay, donk nou oblije, n ap swiv de trè prè pou, nou pa oblije ba w tout chif yo, e petèt ke si chif la pi bon n ta ba ou l, gen yon gen yon spesyalis ki pale de 60 mil moun k ap mouri disi Out. Men gen yon pwen dentèwogasyon paske jounen jounen jodi a li deja 45 mil e nou nou nan nou nan mwad Avril, Avril poko menm fini gen Me, Jen, Jiyè. Out sa fè 4 mwa e nou konnen ke se gen de jou se plis ke 2 mil moun ki mouri ozetazini. Donk nap nap swiv pou ou trè natirèlman nap vin avèw nan Facebook live sitou Jean Robert ki bay anpil detay sou yo epi nap vin avèw tou nan pwogram aprè midi a. Epi dènye pwen ke nou pral wè avèw se se joune de la tè la. Jodi a se joune de la tè e joune sa yo di son apèl pou moun pwoteje klima a. E nou konnen e kesyon kesyon e chanjman klimatik la avèk e akò ki te siyen an 2015 la a Pari, enben sa vin tounen yon ti polemik tou. Nou konnen ke Prezidan Donald Trump e pa t dakò avèk e e akò Pari a. Donk gen anpil moun ki voye ti toya tou e sou li. Donk de de jodi a se joune de la tè e e p ap. François li menm li voye yon mesaj. Ki mesaj li ye? Se yon mesaj de non sèlman de solidarite, li di kò ke nou rate yon pakèt defi o nivo mondyal tou senpleman akoz de egoyism lèzòm. E tou li mande pou nou kapab non sèlman pwoteje lakay la, lè l pale de lakay la, l ap pale de tè la. Li di lakay sa ki se yon byen komen li ye, ki se pou tout moun li ye, fò nou renmen l, e fò nou pwoteje l. Non sèlman pou nou renmen latè, pou n pwoteje latè men fò n pwoteje tou moun ki pi fèb, ki pi vilnerab ki anndan latè a. Li di moun sa yo fò nou menm nou pwoteje yo, nou renmen yo e latè kapab diferan. Donk nou wè ke jounen latè a rive nan yon moman kote ke genyen yon kriz, pandemi kowonaviris la, donk li p ap selebre jan yo ta fè l men O nivo rezo sosyal yo, enben, gen anpil konvèsasyon k ap fèt, gen anpil deba k ap fèt, gen ti konferans ki fèt tou o nivo o nivo rezo sosyal yo, men pa gen, jan yo abitye fè l la, selebrasyon pou make Jounen Latè a. Donk, n ap gen nan pwogram nan aprè midi a, yon deklarasyon Pap François ki li menm, enben, an Italyen, li voye yon mesaj pou mande tout moun pou yo renmen latè, non sèlman pou yo renmen l, men pou yo pwoteje l, pou yo fè atansyon ak klima, men tou pou yo, li mete anpil aksan sou li, pou yo renmen, pou yo renmen e pwoteje moun ki pi vilnerab otwo de nou. Lè l ap pale de moun ki pi vilnerab yo, siman li wè timoun ladan yo li wè moun andikape, moun ki nan pwoblèm, e tou l pale de peyi ki pi pòv yo, sitou nan sitiyasyon ke nou ye jounen jodi a. Donk n ap gen nan pwogram nan yon deklarasyon Pap Franswa depi Vatikan, nou konnen Vatikan pa ka gen gwo rasanbleman ke l konn fè nan Plas Sen Pyè la, Men, sa pa anpeche ke yo itilize, yo itilize la teknoloji, menm jan anpil legliz fè sèjousi, e menm gen yon blag ke yon moun fè, yo voye l sou entènèt, yo moutre w Satan ki di ke li fèmen tout legliz yo, men yo moutre w ke Bondye reponn li di, wi, ou fèmen tout legliz yo, men nou ouvè yon legliz nan chak kay. Donk sa se yon blag pou mete fen a prezantasyon jodi a. Mèsi pou atansyon w, mèsi pou fidelite w, menm fidelite sa a m wè anpil moun Branche la map salye kèk moun e Luckson Joseph e banm wè depi wap koutem depi chili merci chili e nou salye Derosier Walo kap koute nou North Carolina Caroline e du Nord gen zanmi tou ki toujou e Brésil merci pou atansyon nou donk nap gen program nan pita banm fon salye yon dènye moun ankò e Germain Ernst Beauté e merci deske ou salyem mwen menm tou mwen salye ou. Donk mwen se Jacquelin Belizaire, mèsi pou dèske w te reponn a randevou tradisyonèl nou chak aprè midi anvan pwogram ki genyen pou pase aprè midi a. Donk m ta renmen tou ke nou kòmante ribrik ke nou vle, ribrik la si nou gen si nou gen moun pou nou pwopoze, pwopoze yo tou, gen de moun ke yo deja pwopoze, m ap chache jwenn avè yo. Anpil moun t ap mande komisè Chira bon pa fon anyen ladan. M di epa anyen m pa fè non nap travay. Mwen menm m te lese le swen a OPC pou te prepare lis la. Poukisa? Paske OPC non sèlman jwenn de plent, men OPC travay konjwentman avèk nou nan prizon an. Sa vle di gon bann ka OPC konnen, enben m te lese le swen a OPC pou prepare lis la. OPC fin travay, li soumèt mwen yon lis, lis sa a, m gade l avèk Dwayen an, avèk OPC ankò pou nou gade verasite li, e imedyatman nou tout dakò sou li ke moun sa yo merite sòti, ebyen lis la prè konnya la. Malgre lis la prè, m pral soumèt li tou ba DAJ Pòtoprens pou yo verifye l tou avan menm mwen menm m fè òd de mizanlibète pou moun sa yo. Pou ki rezon nou pran prekosyon konsa? Lè moman gen kriz, ou anvizaje tout solisyon. Men lè kriz la fini, yo ka retounen sou yo pou gade èske gen nan moun sa yo ki te byen lage ou non. E ou oblije pridan avèk moun w ap mete deyò anndan prizon. Mwen menm m pou, sa k dwe rete rete, sa k dwe lage lage men fò l fèt an bòn e difòm. M panse nou prèske fini, nan jou k ap vini yo la, lendi oplita, Nou ta dwe mete 19 prizonye deyò. Tout prizonye sa yo se prizonye ki te nan prizon sivil Gonayiv la. Konbyen fi konbyen gason? Bon nan yo nou nou pa vrèman gen anpil fi nou sèlman pi fò nan yo se gason yo ye. Tout sa k devan je m la yo se gason yo ye. Nou sonje te gen 7 fi k gentan libere. Mentnan tout 19 nou gen nan lis sa la se gason yo ye. Ki tip denfraksyon yo te komèt konsa? Bon gen nan yo se vòl pistach. Vòl telefòn, vòlè bèf, vòlè chosu, vòl nan gwoup, vòl bannann, eksetera, twouba lòd piblik, vòl kabrit. Mentnan nan dezyèm lis la, s on seri de moun ki pa lwen pou yo ta libere. Sa vle di moun sa yo te kondane deja, men yo pa ta lwen pou libere. Gen nan yo te dwe gentan libere deja, men gen nan yo tou ki pa twò lwen. Moun sa yo, m panse nan jou k ap vini la yo, n ap mete yo deyò. Lekòl Teknik Salezyen Don Bosco yo, DBTEC, nan Fò Libète, genyen kapasite pou fabrike plizyè milye mask pandan yon jounen. Se deklarasyon direktè lekòl la, Reveran Pè Lesly Austin fè, vandredi 17 avril 2020 an, pandan l t ap remèt plis pase 600 mask bay lapolis nan Nòdès. Poze l kesyon ki mwayen pwodiksyon li genyen a dispozisyon l, ak kijan yon moun kapab jwenn yon mask, Reveran Lesly Augustin te reponn konsa. Kòm mesye Jean Robert Pillar avèk yon òganizasyon yo rele Life Skills Haiti yo te ba nou posiblite pou nou fè 600 mask e se yo menm jodi a nou pral livre bay lapolis nòdezyèn nan. 600 mask. Ou pa bezwen vin nan DBTEC vin mande achte mask. E pa konsa bagay la fèt. Ou pnn jwenn yon moun ki peye pou ou pou yon enstitisyon nap travay donk bò isit la nou resevwa kontra nou resevwa yon kòmand epi aprè sa nou fè travay la nou remèt enstitisyon an li nou pa vle nan kesyon vann se bay donk nan depetèk nou pa vann men nou bay men nou di pou nou bay la fò nou jwenn dè byenfetris Des bienfaiteurs ki kapab ede nou fè kach nou yo ede nou fè mas pou nou kapab ofri popilasyon nòdezyèn nan. Bò kote pa l, komisè prensipal Jacques Antoine Etienne ki t ap resevwa mask sila yo nan non lapolis nan depatman Nòdès la, pa t manke pa remèsye responsab DBTEC yo nan Fò Libète pou don sila.

Nan moman kowonaviris la touye plis pase 42 mil moun Ozetazini, Prezidan Donald Trump pran yon dekrè pou l entèdi imigran rantre Ozetazini tanporèman. Prezidan Donald Trump mete yon mesaj sou kont Twitter l pou l di l ap siyen yon dekrè prezidansyèl pou imigran pa antre Ozetazini pwovizwaman. Nan tweet la, prezidan an bay 2 rezon pou desizyon an. atak enmi envizib la, donk kowonaviris la, epi pou pwoteje djòb sitwayen ameriken yo. Mezi sa a touche viza touris, viza rezidans, pou n site sa yo sèlman, ki ranvwaye jiska nouvèl òd. Yon lòt kote, Komite Lamezon Blanch sou Kowonaviris la di li gen tès depistaj disponib ke eta yo kapab itilize avan yo antre nan faz 1 an pou rekòmanse aktivite yo. Anons sa a fèt nan moman gouvènè plizyè eta ap babye pou di yo pa gen mwayen pou fè tès depistaj pou popilasyon an. We have enough testing capacity today for every state in America to go to phase one if they meet the other criteria of 14 days of reduced cases and sufficient hospital capacity. Vis Prezidan Ameriken Mike Pence kap prezize Komisyon La Mezon Blanch sou Kowonaviris la deklare jodi a dapre tout estimasyon nou gen kapasite pou tout eta yo fè tès avan yo antre nan faz 1 an apre yo satisfè lòt kritè yo tankou To kantite moun ki enfekte yo diminye pandan 14 jou youn apre lòt. Gen kabann lopital ki disponib pou akeyi nouvo pasyan nan ka kowonaviris la ta retounen. Gouvènè Eta New York la, Andrew Cuomo, vizite Washington madi 21 avril la pou l rankontre Prezidan Donald Trump avèk lòt manm administrasyon an. Vizit sa a fèt nan moman gouvènè Jòji, Tennessee, Kawolin di Sid avèk Texas gen entansyon soulaje restriksyon yo pou aktivite yo kapab rekòmanse disi 2 semèn, avèk pwomès pou respekte distans fizik la. Gouvènè Tennessee a Bill Lee deklare majorite aktivite yo kapab rekòmanse premye me nan plizyè konte, gen lòt ki kapab menm louvri 27 avril. Gouvènè Jòji a Brian Kemp di kèk aktivite kapab rekòmanse vandredi k ap vini la a. Gouvènè Kawolin di Sid la Henry McMaster bò kote pa l di kèk nan aktivite yo kapab rekòmanse lendi swa. Gouvènè Louisiane nan, John Bel Edwards, mande rezidan yo pou yo pran pasyans. Li gen espwa ke li pap pran twòp tan pou l leve restriksyon yo. Gouvènè Texas la, Greg Abbott, anonse plan pou aktivite yo rekòmanse Vandredi. Gouvènè New York la, Andrew Cuomo, ki kwè eta lap dirije a deja depase pik Covid 19 la, di posibilite pou yon kantite elve moun mouri egziste si l leve restriksyon yo twò vit. Restriksyon yo ap toujou an plas jisko 15 me. Desizyon sa yo pran nan moman sitwayen nan plizyè eta, tankou Maryland, manifeste pou di yo bouke chita lakay yo, li lè li tan pou aktivite yo rekòmanse. Prezidan Donald Trump di li konprann fristrasyon popilasyon nan eta sa yo genyen. Direktè Enstiti Nasyonal Maladi Alèjik ak Enfektyez la, Doktè Anthony Fauci, deklare rekòmanse aktivite yo twò bonè kapab gen konsekans grav. Òganizasyon Mondyal Lasante, OMS, Ale nan menm sans sa a, gouvènman italyen an kòmanse pèmèt kèk biznis relouvri pòt yo gradyèlman, otèl ak ba yo poko ap louvri. Lalmay, Lespay yo menm tou yo kòmanse soulaje restriksyon yo. Kantite moun ki genyen kowonaviris la sou planèt la depase 2 milyon 475 mil ak plis pase 171 mil 600 moun ki mouri.

Answit nou jwenn Lafrans ak Lalmay ki konplete lis 5 peyi kote gen plis ka kowonaviris avèk moun ki mouri sou planèt la depi lè viris la te kòmanse kòm yon epidemi an Chin nan fen ane 2019 la. Pou kounya eta ameriken yo ap kòmanse fè tès pou yo kapab antre nan faz 1 an ki se faz kote y ap leve restriksyon yo pou aktivite yo kapab rekòmanse. Depi Hyattsville nan eta Maryland, mwen se Jean Robert Philippe, Lavwadlamerik.